Ti non di m atis la ta pral livre kempès se kris la ki di l non pa fè sa e lò l ta fè pelerinaj montre bagay al nan baz sa tounen nan baz sa fofile nan baz sa e ton kou byen monte l te ye wi lò wè l di jeff retire kagòl la jeff di non m pap ba ou kado sa kounya on kou l te ye wi jeff sou menl jeff kanaran pa pran nan kou a e Lè w li ti Jeff retire kagoul la mwen okipe yo bagay sa yo Jeff di non m pap fè yo al fè vil gout sou rezo a m pap retire kagoul la ann kite kagoul la toujou on kou l te swiv pou wè ni misye ni Christa yo gen menm diskou ki diskou ponpoz anti ameriken ti nèg Christa kote l ye etazini a tout manman an nou sonje yon presyon etazini te fè sou ti nonm delmasis lan Nou se yon ti nèg yo te akize, FBI te akize ti nèg la ki son truck driver, bagay, menm bliye ki sòt de akizasyon ke yo te, ok yo te di ti nèg la konn vann zam, bagay konsa. FBI te gen lè te akize ti nèg sa ki an kestyon, yo di ti nèg sa te nan konivans avèk misye, bagay sa yo. Menm bliye fondman rezon an ki fè FBI te fè presyon e sou misye e sou ti nèg la. Epi pa la swit nou te wè misye te fè pelerinaj, li pran kamera l, l al filme kay ti nèg la ki an kesyon an, ke FBI te akize a. Blan an li menm, depi l nan, depi l bezwen fò mache, e de bagay li branding devan w wi, se koupe l koupe viza w si w gen fanmi w lakay li, li di w l ap voye fanmi anba ou anba a wi. E menas sa yo te fè ti nonm nan wi, ke fò l te fin anraje, l al fè videyo, Li di tinèg la pa gen anyen poul wè si yap atakel se li pou yo atake tinèg la pa gen anyen poul wè. Men nan moman ke nap pale w la, otorite yo konseye moun kap sòti Pòtoprens pou ale Gran Nò oswa kap sòti Gran Nò pou ale Pòtoprens ebyen pou yo fè yon ti kanpe epi pran enfòmasyon sou sitiyasyon an ebyen avan yo travèse Kanaran paske operasyon li menm yo ap rapousuiv li nap diw pandan ke yo anonse ke operasyon li menm lap rapousuiv an atandan anpil moun yo menm yap ret tann pou yo konnen ki kantite dega ki fèt nou konnen ke onivo de kay Jeff Golois se Dimitri ke nap gade pou nou wè kèk video kèk imaj ki montre w ke gen yon pati nan kay la ki sanble ki pran nan menm kad. Ebyen dosye sa anpil moun yo menm yo ap pale kote ke rezidans chèf gang Jeff Golois ebyen de son vrè non ebyen Jeff Larose ki te sib ebyen frap dronn yo to se maten 28 mas operasyon ki te mennen pa polis nasyonal avèk apui Task Force ki enskri nan strateji ki vize pou netralize e byen pwisans chèf gang gwoup kriminèl Viv ansanm selon de sous polisyè pou kounya e byen nou poko genyen e byen bilan konsènan e byen entèvansyon polisyè ki te fèt e byen nan fyèf chèf e byen gang e byen e kanaran e byen Jeff Benoit Salomon. Bon e Pradel e mwen kapab di w efektivman vre men de trè to samdi 28 mas lan samdi 28 mas lan 2026 la e nou aprann an lapolis an ki lage plizyè dwòn an sou kay Jeff Canaran mezanmi e sa ki biza nan bagay la se paske lapolis toujou ap fè kou rate Jimmy paske banm di w pa gen Eske objektif la se te kraze kay la, nou pa konnen, paske e e lè lapolis te mennen sa, paske mwen menm toujou ap e ap di sa la, e nèg ki konn gen kesyon sekirite toujou di sa tou, paske lè lapolis ap ap ap lage dwòn oubyen sib yo gon sib, e nòmalman yo oblije atenn sib la. Pa egzanp, lè m tande e kay la, e selon sa enfòmasyon ke nou genyen, enben dwòn e tonbe nan kay e e Jeff Canaran, Ebyen yo tou Jeff Canaan pat nan kay la men kounya eske objektif lapolis se te kraze kay la ebyen pou moutre Jeff Canaan li pa yon tou pwisan ebyen nan jou yo la yap rive sou li eske se yon mesaj yo te bezwen lanse bay nèg Jeff Canaan yo e bilan e konbyen nèg ki viktim nou poko konnen eske lapolis tou li menm mwen depi maten jiska mwen ap pale la pandan lan poko gen videyo ki kapab moutre nou e kòman e dwòn nan te tonbe E ki dega e ki fèt nan kay la? Mwen menm objektif mwen ak spot la mwen ta di eske se 1 ebyen pou yo voye yon sinyal bay Jeff Kanaran oubyen pou yo moutre e kraze kay la ke Jeff Kanaran e moutre ke li tou visè nan Kanaran pou l demoutre Kanaran ebyen jodi a la ebyen lapolis ap rive sou li men nou ta renmen konnen ki mesaj lapolis te vle lanse men nou kapab pale dron tonbe lakay Jeff Golois E Jeff Kanaran, enben selon tout dènye enfòmasyon ke nou genyen, enben Jeff Kanaran li menm li pat nan kay la. Paske lapolis dwe aji yon fason e Amalik ou dwe gen sèvis ransèyman w atè a. Sèvis ransèyman w dwe di w, enben èske gang nan li la oubyen l pa la, èske gang nan li menm jou a li nan kay la, Paske lè wap lage dlo nou panse ke se kob pèp la ka achte, se taks pèp la ka achte, ou paka ap lage l initil. Men lè w lage l konsa, enben sa vle di, enben monchè map di w monchè, si w te konn vin nan pa vin nan ankò, men rete pi lwen, rete pi lwen kay la. Mwen menm jodi a, mwen menm jiska prezan popilasyon an, la diaspora haitienne, yo di lapolis monchè nou kanpe avan w. Se vre, Men sa wap fè la jiska prezan men moun yo kapab mete nan tèt yo men se foulay kap fèt paske tout otan wap aji ou pa atenn sib ou ou pa atenn moun ou bezwen an men la ankò yon fwa yap mete kòm bilan men plizyè dwòn tonbe pandan 1 an men zewo bandi grafonyen zewo bandi tonbe bon alevwa menm pou ta pale Yon bilan positif e Amalik Pradl. Wi wi e nan menm kad eben dosye sa eben jan ke nou ap fon rapèl pou moun yo eben se jodi samdi 28 mas 2026 la anviwon 4 è 31 maten an eben selon enfòmasyon nou rive jwenn eben fòs espesyalize espesyal yo ta lanse plizyè dwòn kamikaz sou kay chèf gang teworis Jeff Gwo Lwa eben alyas Jeff Larose eben ki sitye nan zòn nan premye rapò yo fè konnen Gen yon pati nan kay la ki kraze epi ta gen sòlda ki pèdi lavi yo pandan operasyon an. Eben pou kounye a pa gen okenn enfòmasyon ki konfime si chèf gang teworis eben Jeff li menm ta blese oswa mouri nan atak dwon sa yo. Eben n ap kontinye swiv sitiyasyon an eben pou plis detay. Eben m panse ke se yon gwo pa ke yo fè sa k fè lapolis mande avèk moun k ap fè gran nò eben pa travèse paske se yo menm ki sou kontwòl la, e se sa ke lapolis li menm li di, an atandan Jimmy Salomon Almanique, ebyen nou menm nou la pou nou kapab enfòme w, nou pa ka fè okenn opinyon pou nou di ke eske misye te anndan kay la oubyen ou pa, ebyen n ap ret tann pou ke lapolis li menm kapab bay bilan, men yo fè n konnen ke gen anpil bandi ki tonbe la.